Sa vle di ou pa gen sèvèl. Ou pa ka panse selon ou menm, ou panse selon sa moun di ou. E ou fè plezi a sa ki date depi 2000 an, o detriman de ta pwòp spirityalite. Ou abandone le bwa sakre, ou abandone sa ki entrensèk a ou menm, ou abandone sa ki andojèn a ou menm, epi ou ramase tout sa blan an ba ou, men ou toujou bliye ke sa blan an ba ou, se esklavaj ki te pote l ba ou. Donk kesyon m pral poze w la, ki sa w te konn priye lè w te ann Afrik? Ki sa w te konn priye avan Arab te anvayi Lafrik? Ki sa w te konn priye avan Ewopeyen sovaj kretyen blan te anvayi Lafrik? Donk, ouvri Bib nou nan Jenèz chapitre 9, vèsè 18, Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sèm. Sèm se blan Sa vle di ke yo rele w la race des Sémitiques, sa vle di ou son blan. Cham, sa vle di ou se noir. E Jafet, sa vle di ou se azyatik. Jan m te di l nan premye voice la, kòman fè Noye te ka pwodui 3 ras? A savoir blan, noir e jaune. Ki koulè Noye te ye? Nou pa janm ko reponn mwen. Cham! Veut dire Cam qui veut dire noir. Noir la se le peyi de Kemet. Kemet se sa lè grèk yo vin anvayi l an l'an 33 ki vin rele Ejip. Donk lè yo pale w de Cham nan la bib yo fè referans a la race noire. Et Cham fut le père de Canaan. Canaan, Cana, Cam.

Se yon skelèt yon moun ke yo te jwenn o Tchad, sa gen 7 milyon dane. Labib gen 6 mil an, yo di w ke se son les fils de Noé ki pepla la tè. Yo di w Noé kòmanse a kiltive la tè e planta de la vigne. Li te bwè di vin, li vin sou, e li rete toutouni nan tant li. Cham.

Bondye Noye modi Cham paske li te toutouni. E menm Dye Bib sa li te di w ke la fam e lòm etè nu dan le jarden jarden. Donk lè yo vin gen konesans yo kouvri tèt yo. Donk, an analize byen. Bondye te asepte Adan e Ev nu, men kounya Noye pral modi swadizan Cham.

Et que Canaan soit leurs esclaves. Men sa yo fè w kwè, yo fè w kwè ke ou ne esklav, paske yon malpwòpte ki rele Noe ki pa t janm te egziste te modi Cham. Non Cham, mwen byen di w li, c'est le pays des noirs, Cham veut dire noir, Kemet C'est le pays des noirs. Donk kòman w pral fè di m yon Dye ki bon, yon Dye damou ka fè modi yon moun paske li te toutouni? E nou toujou bliye ke nou fèt toutouni, on est né nu e yo antere nou abiye. Donk se la pou wè ke La supremasi blanch te toujou egzèse atravè la bib. Yo diw ke kanaran è modi. Donk la bib vin prone la malediksyon de cham. A pati de malediksyon sa ou vin esklav de sèm. Ou vin esklav de blan. Donk tout sa se boulshe, tout sa se pou yo ka. asepte ke ou se esklav e ou menm ou pa konprann li antan ke nèg nwè tout referans ou se bib alòske bib sa modi ras ou swadizan bib ti malis la modi ras ou epi ou admèt sa epi wap di ou se kretyen wap priye le Dye d'Israël wap priye le Dye d'Abraham san ou pa konnen

Twa ka bagay ki nan Bib la se alegori. Pa gen oken pèsonaj biblik ki egziste. Men lefè ke w pa reflechi, lefè ke w brainwash, lefè ke tèt ou lave, ou pa pran san w pou analize kisa ki nan Bib la. Donk pou yo te mete w an esklavaj, yo di w ke nwa nave pa dam. Donk se sa ki te pèmèt ke yo te mete w an esklavaj. La Bib ale pli lwen. Les pères de l'église ale plus loin yo di ke yon fanm pat gen nanm. Yo te pran fanm pou yon zouti seksyèl e yo te di fanm fèmen dyòl ou nan asanble lè gason ap pale. E yo di ke yon nèg gen dwa dispoze de kò fanm ni jan li vle. E mwen twouve l anòmal pou jodi a pou yon fanm ap di w li se kretyèn, l ap swiv Jezikri. Donk li lè pou w kite inyoran, li lè pou w kite pov despri. E sa ki pi bèl ankò nan Bib ou a yo di w heureux Ceux qui ont cru sans jamais avoir vu. Donk, reflechi a fraz sa a. Heureux ceux qui ont cru sans jamais avoir vu. Donk, sa vle di ke Labib se alegori. Sèl sa ki vrè nan Bib la se ank lan avèk fèy papye a. Bilolo Kongo ap di w ayibobo pou ou e les horreurs de la Bible ap kontinye. N ap pran yo. Chapit pa chapit, fraz pa fraz, pou yo fè w konnen kote w soti pou w ka konn kote w prale. Votre histoire n'est pas dans la Bible. Antanke nwa ki a ete modi par ce Dieu negriye, ou pa gen oken rapò avèk Bib la. Ok? Ayibobo pou ou. Ayibobo tout tan gen tan. Ayibobo.